Bonjou bonswa tout moun, nan videyo jodia m pote pou nou kelke enfomasyon e kelke prekosyon tou pou fi ki gen bouboun sèch, pafwa ou konn tande mo sa ou pa konn kisal vle di, ou byen ou menm fi tou ou nan sitiyasyon sa ke ou pa konnen kisa pou fè e ou pa konn sa sa ye tou, pafwa ou konn panse se move nati ou genyen ebyen jodia nou pote videyo a pou ou m panse kap trè itil. Deja si w renmen ide a pa ezite like video a e abone a chanel la pou w pa rate pwochèn video nou yo. Na pran yon kout poz nap tounen talè. Nou retounen apre poz la e jan nou te gentan anonse li deja nan entwodiksyon video a, Nan video jodi a m pote pou nou kelke enfomasyon konsenan fi ki gen bouboun sech. Ou byen ou menm tou ki konn tande mo sa men ou pa konn ki sal vle di ou byen ou menm fi tou ki toujou nan sitiyasyon sa men ou pa konn koman pou sot ladann ou pa konn ki sa pou fe pou kite sitiyasyon sa. Pa fwa konn ap ba tet ou pwoblem wap poze tet ou kesyon eske se vye nati ou genyen ki koz sa ap rive men se pa sa vreman paske fenomen sa li touche 25 pousan fi ki poko rive nan laj karantèn. Konsa tou, li touche 50 pousan fi ki gentan rive nan laj karantèn. Li touche 40 pousan fi ki ansent oubyen ki nouris. Kisa fenomèn sa ye an jeneral? Nou konnen Vajen fi a li toujou dwe frèt e glise. Se yon obligasyon lè w foure dwèt ou nan vajen w pou w santi l glise. Dayè se sa k fè ou santi w dous nan moman w ap fè rapò seksyèl. Men pafwa gen kèk rezon ki konn koz vajen fi a vin sèk. Bouch bouboun fi a konn fèmen anpil li konn sere sitou nan moman penetrasyon an. E sa konn k bay gwo doulè, konn bay gwo pwoblèm paske fi an vin sere, bouboun li sèch, likid ki pou librifye bouboun li an vin kòmanse disparèt. Men kèk abitid ki ka koz vajen fi an sèch. Strès, strès se youn nan pi gwo pwoblèm ki te ka egziste nan mond lan. Strès ba w divès maladi, Strès ogmante tansyon, li ogmante sik ou. Strès la vrèman pa bon. E strès la se youn nan pi gwo pwoblèm ki koz fi a vin gen bouboun sèch. Gen tabak, kleren, medam yo pa ta sipoze konsome bagay sa anpil. Paske lè w konsome l anpil, li vin fè bouboun ou enpe sèch. Lè w lave bouboun ou twò dri. Gen anpil moun ki pran plezi nan lave bouboun nou 3, 4, 5 fwa pa jou. Ebyen selon la medsin, sa rekòmande pou lave bouboun nou 2 ou 3 fwa pa jou. Sa pral depan jan ke ou fonksyone pandan jounen an e si w pipi anpil, ou ka lave l alarigè 3 fwa pa jou. Men, Ou pa sipoze depase 3 fwa pa jou pou lave l. Paske depi w fè sa, w ap kraze flò vajinal la. Lè w fè jounen ak yon rad ki sere, sa pwovoke pafwa ke ou vin pèdi likid ki nan bouboun an paske ou sere anpil, kò w vin sere sa vin pèmèt ou ba w pwoblèm. Epitou, medam ki pran plezi nan dòmi avèk kolan yo tou, Se tèt nou n ap fè mal paske sa ka koz bouboun nou vin sèch e ba nou gwo pwoblèm. E pi lò gen yon enfeksyon nan zòn aparèy jenital ou, sa vle di lò gen yon enfeksyon nan bouboun ou, sa ka koz vajen w vin sere. E gen anpil moun tou ki gen tandans a pè, yo gen tandans a strese nan moman yo pral antre nan rapò seksyèl. Pa bliye m te di nou talè a, strès la koz bouboun nou vin sèch. Paske lò strese li enpeche ti likid ki pou librifye bouboun ou an pou penetrasyon an fèt pi byen an, sa vin bal pi gwo pwoblèm, sè ke ou vin pèdi ti likid sa li pa ka desann paske nan moman an ou strese. Ki sentom fenomèn sa? Vajen vajen an sèch, ti mak parèt sou li, li fennen, li ka grate ou pafwa, li ka grate ou pafwa, li ba w ti mak ki parèt sou li epi. li sèch, li konn anfle, ou vin pa gen sekirite fas a enfeksyon. Ou vin, ou vin yon moun kounye a ki kapab pran enfeksyon a nenpòt ki lè. Avèz nenpòt ki moman, enfeksyon an ka vini, ou pa gen okenn aparèy nan bouboun ou ki ka, ki kapab goumen kont enfeksyon. Depi enfeksyon an vini, imedyatman l parèt, li tou fèt. Paske likid ki pou librifye l la, li pa la. Epi tou, libido w ka diminye. Li vin fè w pa anvi. Li vin fè w pa gen anvi souvan. Paske se likid la ki fè w dous lè w ap fè sèks, men yon fwa ou pa gen likid la lè w ap fè sèks, li vin yon ti jan konplike pou ou, li vin yon ti jan ba w pwoblèm, kounye a ou a vin pa gen twòp sansasyon lè w ap fè sèks, e l ap ba w anpil doulè tou lè w ap fè sèks. Ebyen men kèlke tretman ou ka fè pou sa. Ebyen gen kèk tretman nou ka fè. Men premyèman nou dwe chache sous pwoblèm nan e kanpe l. Nou dwe chache kote pwoblèm nan ye, kote sa ye ki fè bouboun ou vin sèch la, eske se strès, eske se lave ou lave l twò souvan oubyen nan youn nan sa m sot di talè yo eske se yo menm ou fè ki konn koz sa rive. Ebyen gen kèk pwodui natirèl ki ka ede w jere imidite a. Sa vle di ki ka ede w jere likid ou dwe bay lè w ap fè sèks la, tankou lwil kokoye oubyen lalwa. Ou ka pase lwil kokoye a nan tout anndan bouboun ou. Sa vle di ou ka pase l tout anndan bouboun ou ansanm avèk dwèt ou. E ou dwe konnen tou, manke fè sèks ka fè w sa tou. Lè w fè anpil tan ou pa fè sèks, sa ka vin koz bouboun ou vin on ti jan sere, e ou pa bay likid pou bay la e fè bouboun ou vin sèch. Ebyen lwil kokoye a se yon anti bakteryèn, ebyen li edew jere sa epi li edew konbat kont enfeksyon vajinal tou. Ebyen depi fi a kòmanse rive nan laj 40, 50 an, li gen anpil chans poul gen fenomèn sa. Lopital la ka baw yon ti ovil pou fouye nan vajenw epi Nan moman wap fè sèks la, lap idrate vajen an epi lap ede penetrasyon an fèt pi byen e lap evite mwens pwoblèm tou e lap evite mwens soufrans bò kotew. Ebyen se videyo sa nou te pote pou ou, deja ou menm ki te renmen travay nap fè a, pa ezite like videyo a, pa ezite patajel pou bay plis moun enfòmasyon e pou pa rate pwochèn videyo nou yo. Nap kwaze ankò nan lòt videyo, babay a la pwochèn.